Pou Marcia m ye la wi. A koz de li l fè Jimmy ki mouri pou Marcia wi. Koupe tèt li rapye menm jan avèk kouzin. Kounya e tèt map koupe. Tèt Tèt map koupe. Koupe tèt la ki twòp plezi. Tèt map koupe. Tèt Chut m kwaze w. Sa wap fè la Daisha? Ou pa gen kay bò isi a la? Kò ki kay bò isi? Matin se chak jou wi Bondye mete m m dòmi ansanm avèk enpe kabrit. Lè m pa dòmi a kabrit m dòmi a kochon. Lè m pa dòmi a kochon m dòmi a ti bèf. Kòman ou dòmi a ti bèf la? Moun sa pa wè m p ap ranse. E men sa n ap fè? N ap oblije moute nan forè a? Zou pitit, yo di m tè sa w ap gade la a se tè a Jivit li ye. Li pral marye, li pral bati kay pou madanm li. Ou wè si s on kay li te ye? Franchman m tap tou sezi men malgre sa m pral met siveyans sou li pou m pran. Martine Martine Martine Martine sa vle di ou pap kite bouda aji vit san repo Martine se a bagay aji vit sa ou ki fè lapolis debake lakay mwen plizyè fwa e nan lari map domi. Epa met djòl ou.
Ebyen e pou m nève menm E pou m nève nève m ka nève paske m pa gen nève sou mwen. Ou pa konn aji vit ou wè m ou konn wap vin di m bagay aji vit la wè si w konnen ou pral ou pral nan bò aji vit Ou met tou pran wout ou al vini. Sim te bezwen bo ajivit mtap gentan al chèche rale ti. Ki moral wap vin fèm la ou pa tande. Ti cheve pikliz ki nan tèt ajivit yo deja mtap gentan al chèche rale yon pelvis. Tèm di ou tande konbyen kòb ajivit dwem li dwem 80 mil dola e tonnè boulem fòm jwenn plis ke sa pasel fè pitit. Manti nan pale dafè kay la tande kèk jou yo nan lari wèm sal la menm rad mpa gen poum met sou mwen. Enben mtale mal nan vil poum te pran kay li gen an vil la lèm rive mesye sa manke kenbem nenpòt 2 fwa kounya moblije lèse pyem. La se bòt mwen kounya la fòk mwen antre anndan forè a la fòm jwenn yon kay. Lan maron a fanm nan.
Ou gen pou wè tout anba laje sa yo la. Asosye! Li gen dwa ap kraze. Li gen dwa ap kraze fanm nan la a tou ou pa janm konnen non. Non m tap tande al sis pase pa gen kay. Pa gen li pa gen kay nan forè a. Podyab paran fanm yo poko konnen si n avè yo. Men si yo konnen n bandi tou n antrave wi. Nou pran bra kale. Nap prann wi e dayè tou manman kè. M te gen yon kay lèm te blese a m te gentan pran se kay sa la nou pral moute epi mwen menm avèw nap nou tout ap byen jere epi tou pitit mwen ou pa konnen Jimmy ki mouri wi. Kisa?
Sak touyel? Kounye an a fatra mouri wap mandem sak touyel m pa bezwen konnen wè depi wè di yon moun. Se peye m ta pral peye moun sa yo paske lyenn Jimmy ki te pi long pase lyenn madan Iliobe. Pou sa Jimmiky fè m pa ase pou Jimmiky ta mouri pou m pa ta kontan. Fi sa menm kote w jwenn tout mo sa yo. Bon pa sou. Pawòl granmoun pitit pawòl granmoun. Antoulèka m kwaze ansanm avèk Black Satan pitit kounya tout kòb Jimmiky te vòlè nan men Ajivit yo tout byen yo kounya rete nan men Black Satan m kwaze ansanm avèk Black Satan kounya lap vin di m konsa o sesi sela. Konbren kale.
Non Ajivit te sèl senatè nan la repiblik. M sot pòtoprens a depite a senatè map fonksyone m ka gen zam m ka gen zam e zam leta li ye l pa bezwen gen papye kote l ka gen papye nan men l men m se moun nan depi w wè m marye la m pa m pa tounen pòtoprens ankò non m di a jivit mwen m demisyone. A jivit wi kot te bès.
Alo. May bòs.
Adoken.
Boss mwen koman koman ou ye koman ou ye. M anfòm wi banm di nou e nou akonpli misyon m te voye n al fè a? Bon boss la m paka baw manti nan gè m ye la mwen m a de best wè de best jis di bon sa la li nan gè. Nan gè kisa?
A la polis nan nou nan gè la. Nou nan wout ap tounen? Non boss la telefòn mwen te di chaj kounya la m pa jwenn lokalizasyon n poko janm ka rive toujou non boss. Ou te tenten te kwè Quency di m nou touye jou m alonje? An wè!
Queen Jay bay diskisyon nèg li tap fè Kounya m wè l di lap tounen epi l di lap bay manti ap okipe l nen nan geny la wè m pou mwen menm la m gentan fè nenpòt 4 mò. Wid polisye nou touye konsa. Msye polisye pase anpil bakòp wi ou konnen n pat tèlman gen minisyon, minisyon e pou te e pou joumalonje l te ye. Kounya la ki kote nou ye la?

Nou tounen nap mouri.
Men bon sa e sel nou 2 konnya wi. Sa se koze pa nou, sa e pa koze pam. Voye n al fè yon misyon, fòk nou fè misyon an. E m di l, Jimmy ki dwe m 50 mil dola. Kounya w konn sa w pral fè? Kòm li te gentan kwaze ansanm avè m, mwen menm m p ap rive sou li. Men w pral ranje kò w, mete ti figi zen zo a deyò pou w al pran lajan nan men l. E ou pa fouti di m ou pa konn kòd la paske ou fè anpil tan ap travay ansanm avèk Jimmy. Nèg sa te ka pou te ka pwoche bò bò bagay li.
E nèg sa pwoche kòt anyen nèg sa. Men ou konn kote l ye. M konn kote l ye. N ap bat pou nou antre anndan kay la si se dife n ap met nan kay la aprè lè nou fin pran sa n ap pran pou nou bagay kounye a nou pral kite tout kòb sa nan men Black Satan. Bon misye te deja dwe m bagay yo bay ti bagay yo bay pou Jimmy gen an te deja dwe m. E men sa m di w ou pral sou Black Satan ou prale on jan epi mwen menm m ap kanpe ozalantou. Epi kounya la pou nou jwenn kòb la nan men Black Satan? Yon bon ide wi. Black Satan sa li menm li byen sanble yon nèg ki deja di deja epi li bezwen fè rale. E fòm fòm vanje wi. Pase Jimmy ki te dwe m.
Mwen menm tout tout tout vanjans m danvi fè a e te Jimmy ki te kite kò Jacques kote l te kite l la. Bagay sa te fè m mal mwen menm. Ou menm ou pat al dèyè l ou menm? Bagay sa te fè m mal.
Gen lè Jacques te nonm wi li te ye. Jacques pat nonm mwen men e Jacques ki te ban m travay. Lè m tap trennen nan lari e Jacques ki te ki te ban m kote pou m te Pou m te rete, li k te ban m travay, li k te fè m gen kontak senatè sa avèk depite yo. Epi konnenw pa konn Jacques sa wi. Ou wè tout lajan Jimmiky te konn ap ba ou yo, Jacques te toujou pran 10 pousan sou yo wi. Konnenw wap vin pran pòz ou pi sansib. Pou epi w te ale pou w aji vit te fann moun dò. Monchè l te fon byen mwen fò m sonje byen. Men lè l te konn li te konn chire bouda m. Men l te fon byen mwen. Pou figi yo. E sa fè m gen pwoblèm ansanm avè nou wi. Nou menm nou pa janm panse pou nou pi wo non. Nou toujou bat pou nou ret a moun. Nou mèt fè 1 an.
1 an pou kisa? Men boss la sin poko janm ka jwenn li. Gade wè tonnè boulem depi nou kitem mwen k debake janrabèl map fizye nou tou lè 2.
Boss la sa pa bezwen rive jiske la nap banm sousou 2 ti chèz. M pa nan pil pale avèw ok. Fizye nou boss la bon e wè nou pap wèl e pa fòt nou non e pa fòt nou non menm si nou te fè 1 an bon nou mèt fè 2 zan nou pap vin pòtoprens san nou pa tiye jou malòn. Frèm ba nou 2 jou pou nou degaje nou poun vini ok. 2 jou boss la bon nap pran ti pan gaz e ti kob ou te ban nou an nap achte gaz nou pa menm manje non. Map voye kob pou nou. Men boss ou panse nou ka al nan moncash jan nou sible la tout lapolis gentan konnen nou nan zòn nan nou nan tire avèw jiska prezan la non galèt mye la m kache wi. Non men nou pral jan rabèl yo m pa kwè yo konnen nou jan rabèl non nap degaje nou pou nou pran kob la pou nou fonksyone pou nou tiye joum alonje pou n ka vini ok. Mezanmi mezanmi bòs la yo pa konnen nou mezanmi nou gentan sou radyo wi nou res bon bon lèm gade mwen foto ou afije sou yon pano mwen m sezi wi m manke chire l men pou yo pa di m pou yo pa banm bwa kale m oblije pa chire l. Zanmi degaje w pou rive pou nou banm pou nou tiye joum alonje pou mwen m ka anpè ok. Ebyen pa gen pwoblèm bòs la. M pral Asosye! Nou nap tounen, nap tounen. Bòs la di ann tounen. E pa tounen w di bòs la. Wi degaje nou, m ale, fè rapid.
Chachè n ale, tande w a kote. Epi pandan w ap di m ann ale, ou konn sa w pral fè pou mwen? Ou pral degaje w, chèche de twa ti bout jup oubyen wòb twa ityèm pou met sou ou pou w al sedui bak satan. Epi w wè lè w ap sedui l, fò, e bon. Kòm ou tap travay avèw m pa konn si w pa konn black satan deja m byen manyen misye pou nou ka fè misye dodo epi m gon ti poud lakay la map ba ou l depi w mete l nan dlo pou li misye ap tou kite a tou kite pye l ap tou kite l atè epi pou nou pran tout byen yo paske wè lajan sak nan men ki te nan men Jimmy ki a nou pap kite l pou black satan. Men m pa gen rad la non Martine fò w jere m mal achte rad. M gen rad, m gen rad, map ba ou de twa bèl ti bout banm wè. Fòm ou gen stil gason, e pwoblèm sa m gen avè w wi. Epi fòk ou pi wap antre vant ou, wap byen bagay. Epi wap etire al yon jan, epi wap penyen ou byen. M pa konnen, ou ka vire l yon jan. Mete bèl zanno pou wal sedui misye epi pou nou pran misye. Pran tout kòd yo, pou l ba w tout sekrè nèt ki gen, epi apre sa pou nou tiye misye pou nou pran tout kòb yo. M te vle lajan, ou pa vle sa w di lajan. Depi e pou lajan pa gon bagay m pa fè non. E men kilè wap kòmanse la? Men Martine, ann al lakay anvan men. Lè kòw di ou bon kay nan forè a. Yow Martine tèt mwen cho la. M wèm kanpe la m tou deja sible la pata sipoze pou mwen ankò la. Koulye wap bwè wap bwè san manje sa fè tèt ou cho a. Mwen tèt mwen cho Martine pa yon manje pa yon bwè se lari a gade wè lari a konsa tèt anba vire tounen lòt bò isit konsa konsa lari a ye konsa. Ebyen ann ale wè bae Black Satan nou pap dòmi sou li paske se avèk lajan Jimmiky a mwen menm poum koresponn ansanm avèk Ajivit.